Sè m yo, frè m yo, chè konpatriyòt, m ap salye nou tout andedan tankou andeyò peyi a. Mwen kwè li bon, nan sitiyasyon grav peyi a ap travèse la a, Fòk mwen vin fè yon pale ak nou sou pwoblèm kap brase bil peyi a e ki mete nou tout nan tèt chaje. Nan pakou politik mwen, mwen toujou aprann se nan dyalòg nan konsètasyon ak nan tèt ansanm pou nou jwenn meyè solisyon pou pwoblèm nou yo. M ap pale yon langaj verite e m mande nou pran yon ti tan pou nou reflechi sou sa k ap pase nan peyi a depi 3 semèn. Ayisyèn, Ayisyen, se ak tèt nou m ap pale jodi a. Mwen konnen nou tout ap travèse yon moman difisil. Tout bagay monte tèt nèg. E chak jou ki pase nan kondisyon sa yo, bagay ap vin pi rèd pou manman ak papa pitit. Pèmèt mwen poze nou kèk kesyon, ke m ap mande nou diskite ak fanmi nou. ak zanmi nou yo, ak moun ki gen menm enterè ak nou. Gen moun ki gen pwoblèm paske gouvènman an di fòk gen plis kòb ki rantre nan kès leta ki pou sèvi leta, paske nou egzije tout moun san paspouki peye tout sa yo dwe ladwàn ak dgi. Nan nouvo Ayiti nou vle a, nou sòti pou nou chanje fason nou konn jere finans leta. Chodyè a pa ka toujou ap bouyi yon sèl bò. Mwen di l deja e m ap repete l, krich pa kanari, kanari pa sous. Fòk nou itilize sa nou genyen pou nou bay pi fò pèp la Sitou sa ki pi mal yo, yon minimòm sèvis tou. Fòk nou dakò avèk mwen, nou pa ka pran tout resèt ladwàn pou sèvi yon ti gwoup moun e pou nou sibvansyone yon grenn pwodui. Fòk nou konnen, lè nou bay 50 a 60 milya goud pou sibvansyone yon sèl pwodui nan benefis yon gwoup moun, Pa rete mwayen ankò pou nou ede manman ak papa pitit pou rantre lekòl la. Pa rete kòb pou nou ta menm sonje bay yon sibvansyon pou fè pri manje bese. Pa rete anyen pou nou ta bay yon ogmantasyon pou nou ede anplwaye leta yo jere enflasyon an. Pèp ayisyen, louvri je nou. Tèt klè, pou nou konprann byen sa k ap pase sou teren an jodi a. Pa kite zòt k ap defann enterè pèsonèl yo mete egzistans ak avni pitit nou an danje. Èske nou panse tout bon vre nèg ak gwo zam fann fwa k ap tire sou lapolis ak lame Pou yo anpeche yo louvri wout pou gaz la ka soti nan tèminal yo, se nan enterè pèp ayisyen an, nan enterè pa nou y ap travay? Aa, ouvè je nou. Èske se paske yo renmen nou, paske yo vle wè nou fè pwogrè, yo bloke tout wout nan peyi a, Pa kite nou sikile pou n al chèche lavi pou bay pitit nou manje? A! Ouvè je nou! Èske se nan enterè nou y ap travay lè yo pran tout yon peyi an otaj epi anpeche pitit nou al lekòl, anpeche malad al pran swen lopital, anpeche moun jwenn dlo potab pou yo bwè, e menm bare wout pou manje pa ka sikile nan peyi a? Tout sa nan yon moman kote kolera retounen lakay nou. A Ouvè je nou! Konpòtman iresponsab e kriminèl moun sa yo kreye yon kriz imanitè nou pa janm wè, nou pa janm viv sou latè Dayiti e ki menase ankò souverènte peyi Papa Dessalines lan. Nou paka kanpe gade grenn bandi ki asosye ak kèk move politisyen e kèk move òm dafè plonje peyi nou an nan yon katyoumoumbe san parèy. Jodi a, m ap yon lanse yon apèl solanèl bay tout pèp ayisyen an, bay tout moun de bòn volonte Pou nou fè tande vwa nou. Pou nou mobilize, pou nou rasanble, pou nou bare lawout ak tout move zangi ki panse yo ka mete tout yon pèp ajenou e panse se sèl wout pou yo rive pran pouvwa. M ap mande tout kominote entènasyonal la, tout peyi zanmi Ayiti yo, pou yo pote kole ak nou. Ede nou konbat kriz imanitè sa a. M ap mande èd, akonpayman ak sekou. Nou bezwen yo ba nou tout kalite sipò ki nesesè pou evite moun mouri pa pil e pa pakèt, si nou pa fè anyen. Nou vle pou dlo potab ak medikaman rive jwenn moun ki malad yo nan moman kolera kòmanse tounen. Pou izin ka pwodui dlo potab yo rekòmanse fonksyone, nou bezwen doktè ak enfimyè jwenn wout pou rive nan lopital yo, pou anbilans ka sikile, pou lopital rekòmanse fonksyone. Nou vle yo ede tout peyi a pou gaz la ka sòti al nan ponp yo toupatou, pou tout timoun ka al lekòl san kè sote, Pou tout moun ka vakye a okipasyon yo san pè e san krent. Ayisyèn, Ayisyen, sitiyasyon an grav. An nou pran desten nou an men. An nou fè prèv de konpasyon e dimanite. An nou leve eskanp figi peyi a. Ann mete tèt nou ansanm. Pit kou mawo, zannana kou pengwen pou nou chanje sa. An nou fè sa pou Ayiti. Ayiti pa ka peri. Ayiti p ap peri. Ke Bondye kontinye gade e beni Ayiti.